Ou mele kou non tout moun. Bon papa m gen yon wap mete pou mwen manje non. Men m vle pou vant ou toujou plen cherie. Bon e ou menm ou pap manje papa. Nan ou konnen. Gade lè ou sot di m ou gon gad ki kenbe w la ou pa konnen pa manje ou manke manje lè m fè manje ou pa vle manje papa.

Se konsa bagay yo ye. Lè tout fwa ou gen pitit ou, fò w trete l byen. Lè l rive nan men yon moun, pou moun nan ap pa ap fè l pase mizè pou w di konsa, papa w pa t konn abitye fè w pase mizè. Ou konprann? Alè e sa k fè, nenpòt jan sa ye, m vle rann ou alèz pitit. Ou ka kenbe tèt ou pou w nan moun, nan vi moun w ap tonbe a e pou l konn, pou l wè tou kote w soti a. De kote yo te konn pran swen w. Èske w konprann pitit mwen? Wi, papa. Gade a, e sa.
Apre w fin fè tout bagay yo ak prensip, an lòd. Mèsi anpil. Pitit fi m, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Paske tout sa m ap fè yo, se pou ou m ap fè yo. E pou ou m ap travay. E m pap travay pou lòt moun ankò. Yon sèl grenn pitit fi a m genyen. Hein? E pa pou ou pou m travay, pitit mwen? Wi, papa. M pral met asyèt yo la, wi, papa. E pa gen pwoblèm non, pitit mwen.

Pou m te ka fè yon ti pale ansanm avè w. O, men papa w toujou la ansanm avè w pitit fi m. Pale a papa w. Nenpòt sa w bezwen. Oke, bay sa m renmen nan ou menm nan papa. Nan tout fason w toujou kanpe avè m. Oke papa. Depi lè m leve, m wè se ou menm ki manman m. Se ou menm ki papa m. Chak nou fè yon apwòch sou sa m pral di w lan la papa, pou m pale ansanm avè w, ou di n ap gentan pale, n ap gentan pale. Jodi an papa, m vle konnen tout verite. Di m tout bagay. Sa k fè m ap viv san prezans manman m anndan kay la papa.
Ou anvi konnen pitit mwen? Wi papa, m anvi konnen. Sa k fè m ap viv san prezans manman m anndan kay la? Paske papa, pou m byen di w papa, ou se gason, ou menm sèl pa t ap ka fè l. Depi lè m leve, se ou menm ki manman m, se ou menm ki papa m. Kot manman m? Humm pitit mwen. Istwa a long li tris wi pitit mwen. Anben papa menm si li tris m anvi konnen.
Ouff Ayy senyè Kòm ou anvi konnen pitit mwen m ap oblije di w. Men se pa kè non m genyen pou m esplike w bagay sa a. Papa, m anvi konnen, menm si li tris, menm si m te ka fè tout rès vi m ap kriye, men pito ban m verite. Pito m konn tout bagay.
Ebyen pitit mwen, ban m di w. Mwen menm ansanm avèk manman w nou te ansanm. Nou t ap viv ti vi nou byen pezib. Nou te alèz men pou jan n te ye se menm jan kòkòt ak figawo tèlman nou t alèz pitit fi m. Arive yon lè. Vin gen yon dram ki pase. M vin tonbe sou mouda. Kòman dram nan papa? Bon, sa k te vin pase a, se yon bagay. Bon pitit mwen, sa ann kite l. Ann kite sa k te pase a men pou otan m vin tonbe sou mouda. M vin pa gen kòb. On goud mwen vin pa ka posede pou tèt mwen. Men talè papa.
M leve, depi lè m leve m wè ma lay de konesans papa. M wè gen anpil jaden. Eske se move tan ki fè w pèdi jaden yo sa ki fè w te vin tonbe sou bouda oubyen? Pale avè m papa men se dram sa m bezwen konnen. Ok pitit fi m. Ebyen pandan mwen arive. fè yon pakèt jaden, men jaden m te fè yo, se tè m te pran dimwatye, se tè m te pran nan men moun pou m te travay pou yo, epoutan mwen t ap mete achte plant mete ladan yo pou m ka plante. Ebyen yon siklòn vin pase, lè m di w jaden yo tèlman bèl pitit mwen, lè m di w bèl la se pa manti.
M wè w gen jaden, m wè jaden yo bèl. Ebyen pitit fi mwen yon siklòn vin pase. Pandan siklòn nan vin pase, gen yon rivyè, lè l pase, se pa ki te kras. Wi papa, se pa rivyè w konn al benyen ansanm avè m non. Vwala pitit mwen.
Rivyè sa move anpil vre wi papa. Ooh!
Lè tou fèm di w rivyè sa pa ki te kras. Kras, Ebyen gon kote sou tèt jaden anlè yo te arive mete makadanm ladann yo te bare dlo a pou l pa t fè nan ling jaden an. Men tout jaden yo sou ling. Epi chak fwa yon moun ap pase, wouuh yo kontan tèlman jaden yo bèl. Ebyen rivyè a pase nan mitan jaden an pitit mwen. Sa w tande a tou m pa m pa sove menm yon grenn pye bagay nan jaden an.
Ebyen depi lè sa tou pitit fi m, m vin tonbe plat a zewo pitit mwen. Lè m fin tonbe plat a zewo, men fò m byen di w tout lè mwen te fè jaden yo, Manmanw te gentan ansent ou te gentan gro vant preske met atè ebyen pandan setan bagay sa vin pase a depi oparavan depi avan siklòn nan pase manmanw te gentan di mwen fè tròp jaden li menm ki te konn ap vann jaden yo. Li menm ki konn pral vann jaden yo kòb li m pa konn m pa konn anyen sof ke li pran kòb li sot nan mache li fè manje e manje a m konnen apre sa li mèt regle tout ti bagay li gen pou l fè. Evre papa. Kounye la li vin rive yon lè li di m konsa nan bagay chita al nan mache sa l pa alèz ladan l li pa pral nan mache ankò men malgre sa m pa okipe sa m toujou fè pil jaden. Paske Mwen menm ma al vann li sil pa vle pase m paka kite yo gaspiye nan jaden an e jaden k bay lavi piti. Ok papa aprè sa tou li te ansent ou paka kitel ap soufri Ou wè sa tou pitan an.
Kounya la ou menm papa ki konn mete panye sou tèt ou pou w al vann nan mache an aprè w pote kòb yo ba li papa. Eske m ka al bay lòt fanm al vann li si tout fwa m bay yon lòt moun al vann li kòm m te ka di E swa fanmi se si. Talè l ka al di se fanm mwen. E mwen m vle viv sensè ansanm avè l. M pa bezwen lòt moun pitit mwen. Kounyela, lè tout fwa sa fin rive la, l vin pa vle al nan mache ankò, ebyen devèn pou mwen, kou tan sa vin pase, li vin ravaje jaden an, m vin pa ret anyen. Lè m vin pa ret anyen ankò. Ou konnen m te gentan di w konsa li te gentan ansent mete sou do ebyen apre yon mwa apre yon mwa siklòn ou apre mwa sa w tande a tou madanm al tranche.